Byenvini sou chanèl Bèl Ayiti nan emisyon Dekode kote ke nou pral dekode, nou pral dekòtike, dekripte, analize yon seri de vèvè epi yon seri de logo ki egziste nan plizyè relijyon pa egzanp nan kabal, nan framasonnri, nan vodou e nan plizyè enstitisyon ki egziste atravè mond lan. Pa bliye dekode emisyon sa se lal li la pou fè sa pou nou aprann nou gade vèvè yo, gade logo yo avèk yon lòt je. Donk jodi a nou pwal pale w de yon vèvè ki se yon lwa nan vodou an ki se lwa fondamantal ki egziste nan vodou an, se li ki bay tout lòt lwa yo pasaj, nan yon sans, ki se Danmbala. N ap pran poz la, n ap tounen e n ap di w rete branche avèk emisyon Dekòde sou chanèl Bèl Ayiti a. Dekòde, an nou dekòde! Nou pral aprann dekòde tout sa ke nou wè nan vèvè, tout sa nou wè nan logo, atravè emisyon Dekòde. Dekòde se emisyon pa w la ke w pral suiv.

Zanmi, rete branche sou Chanel Belle Haiti pou nou dekòde ansanm, nap dekòde, dekòde, dekòde. Nou retounen aprè poz lan pou nou retounen avèk emisyon Dekode. Pa bliye m sot di w ke nou pral pale de Danmbala. E depi wap pale de Danmbala, ou pa ka pale de Danmbala san w pa pale de Ayida. Nan vodou an, nou pale de Danmbala Wèdo e Ayida Wèdo. E kiyès e lwa Danmbala ye? E kisa vèvè a reprezante? Dabò fò m di w ke e Danmbala li se yon lwa ki transvèsal dan le sans ke ou pap jwenn li nan vodou an sèlman men ou jwenn li nan prensip de la kreyasyon menm menm. Wap wè ke yo toujou nan vèvè danmbala ke nou pral gade sou ekran an la. Nap wè se 2 koulèv ki fas a fas epi nou gen yon dwat ki pase nan mitan l. Se kòm si nou ta di w se yon kolòn vètebral. Nou pral detaye ansanm avè w sa sa vle di. Men pa bliye ke koulèv lan menm menm menm li gen anpil sinifikasyon nan vodou an, li reprezante anpil bagay e pa sèlman nan vodou an e nou kapab pran nan sous yon kretyen w ap wè ke yo te pale de sèpan ki te vini pou l te kapab endui Èv an erè kote ke yo pral ofri l yon fri pou l manje epi fri an pral fè ke moun nan pral vin gen konesans, epi ke se la nou peche. Donk se yon bagay ki vrèman tèrib jan ou di l lan. Donk se biza, kòman fè yon moun ki vin jwenn konesans fè peche? Donk m panse ke labib, ou dimwens le krisyanism, itilize yon teknik pou l fè nou pè sèpan, yon fason pou nou pa rive konprann ki sa sèpan reprezante pou nou sou le plan espirityèl. Paske, premye analiz ke m pral fè ansanm avèk nou, yo di ke Adan avèk Èv te nan Jaden Deden, ke jiska metnan ke yo pa ka sitiye pou nou. syantifikman e istorikman yo pa ka sitiye kote k te gon jaden Dedenn sou latè. E yo di ke anndan jaden Dedenn nan, Bondye te mete yon fwi e Satan te parèt sou fòm koulèv kote ke li pral ofri moun yo yon pòm e se lè ke fi an ki se Èv te fin pran pòm nan li endwi Adan nan erè tou, yo tou de te manje pòm nan, epi konsa ke yo pwal peche. Peche a ki vle di, yo pwal vin pran konesans de yo menm, ke yo te toutouni, tout bagay sa yo. Ebyen, ki sa sa vle di? Sa vle di ke, si yon sèpan, antre parantèz yon koulèv, kapab vin pèmèt ke w gen konesans. Donk, ou pa ka fè analoji de konesans a peche nan Labib. Donk, se yon manti ke yo t ap ban nou, e ke jan nou pral dekouvri manti sa a nan avanse. Jounen jodi nan tout kote nan lemond antye, n ap wè ke koulèv lan ki kouwonnen yon pyebwa, oudimwens ki kouwonnen yon baton, se senbòl lametsin, se senbòl tout medsen gen nan machin yo, se senbòl tout famasi, nenpòt famasi ou pral ladan l, w ap wè se senbòl yon koulèv ki kouwonnen nan yon bwa. Se paske koulèv la li menm li gen. kòm atribisyon ki se Danmbala a, li gen kòm atribisyon ki se yon detantè de konesans, li la pou bay konesans sou le plan medikal, konesans sou le plan syantifik. Se rezon ke yo itilize koulèv la pou senbòl nan medsin e nan tout famasi. Lòt bagay ke w pa t konnen e anpil granmoun lontan konnen, e sa k fè yo di, lè w ap touye koulèv la, se nan tèt pou w touye l. Si se nan ke w al touye l, koulèv la pa p mouri vre. Poukisa? Paske koulèv la li gen yon kapasite lakay li, si ke ou touye l, ou kite l pran seren, nan mitan lannwit, nenpòt lòt koulèv ki wè l ap pran l, y ap bay lavi. Donk, se rezon sa ki fè ke yo bay medsin nan senbòl koulèv lan. Paske yon medsen li la pou l bay lavi nan tout sikonstans ke yon moun te kapab ye. Donk, apati jodi a, ou konn sa trè byen ke koulèv se senbòl lavi. Nenpòt kote ou wè ki gen famasi, ki gen lamedsin, ki gen lopital, w ap wè koulèv la, li senbòl depi nan antre a, e nan plizyè medikaman w ap wè ou gen l. Mentenan, nan vèvè a, ki sa sa reprezante? Nou pral wè ke senbòl Danmbala a, li gen 2 koulèv ladan l. Koulèv ki adwat la, li se Danmbala Wèdou, Koulèv ki a goch la li se Aida Wedo. Aida Wedo se madanm Danmbala Wedo nan mitoloji vodou an. Wap wè yo fas a fas, wap wè ke gen yon baton ki pase nan mitan yo e gen vèvè, plizyè vèvè sa pa li bande ki nan dimansyon, gen Danmbala

pa bliye ke nou menm se desandan de Lafrik, e pli presizeman de yon grann pati de Dahome. Donk ou pral wè yon vil nan Dahome, kapital nan Dahome ki se Ouidah, kote ke genyen yon kote ki rele La Porte du Non Retour. Se la ke yo te konn pase ansanm avèk esklav yo jiska metan ki egziste anndan kapital Dahome, aktyèl Benen. aktyèlman la, e pa bliye ke yo gen yon gwo aktivite yo ko, yo pral fè Benin an memwa de zansèt yo ki te travèse la a nan vil Ouidah a, kote ke m di w gen yon sen, gen yon gwo e, e, e senbòl ke yo fè, yon pòt ki rele la porte du non retour, kote ke esklav yo te konn travèse lè y ap pral mete yo nan bato pou vin avè yo nan esklavaj nan koloni Sendomeng lan. Ebyen Dambala wè dou, Ayida wè dou se 2 lwa ki vibre sou rit rada a. Sa vle di se 2 lwa nan dlo ke yo ye. Dèfwa ou gen dwa fè yon rèv ou wè ke koulèv ap kouri dèyè ou. Ou di mwens ou wè ke koulèv e kouwonnen tout kò ou oubyen ou wè koulèv anndan kay ou, donk sa eksplike ke ou se yon moun ki gen Danmbala wè do e Ayida wè do ansanm avè w. Lwa sa yo, ki lwa yo ye? Yo se de lwa madanm ak mari ki pa mache, yonn pa mache san lòt. Donk, yo responsab kesyon repwodiksyon anndan Vodou an. Sa vle di yon moun ki gen pwoblèm fè pitit, ou ta sipoze fè yon rankont avèk Dambala Wèdo e Ayida Wèdo. De lwa sa yo, yo se pirifikasyon, yo se fètilite, yo se sajès e se reprezante, yo reprezante sa m te kapab di lamedsin andedan vodou an e lakonesans. Donk, yon moun ki aple pou vin yon ougan, ki aple pou vin yon manbo, ki se yon sèvitè lakou, donk Danmbala Wèdo se yon lwa ke ou sipoze pran konesans avè l e ki ap sèvi ansanm avè w. Mentnan entèpretasyon jeyometrik de vèvè Danmbala Wèdo ke nou pwal wè sou ekran an la. E gen yon tablo ke mwen menm antan ke atis pentre ke m fè tou, ke m pwal prezante nou la ki se Danmbala Wèdo avèk Ayida Wèdo. Se de koulèv bò goch lan ki se Ayida Wèdo, jan m sot di l la, ki reprezante bò enèji feminin nan, ki se le prensip ki reprezante prensip feminin nan. Ou pral wè bò dwat la ki se lenèji maskulin, kote Keke reprezante bò papa. Donk 2 koulèv sa yo, se yonn bò manman, yonn bò papa ki pwal fè rankont e ki pwal bay nesans, sa ke nou di repwodiksyon natirèl lan. Sa vle di nenpòt bèt lan Pou l repwodui natirèlman, fò l gen yon enèji feminin e yon enèji maskilin, bò goch bò man e bò manman, bò goch e bò dwat bò papa, ki pral fè ke repwodiksyon fèt natirèlman e menm jan su le plan imen se konsa sa egziste. Ebyen nan vodou an sa egziste tou. Danmbala pa mache san Ayida, Ayida pa mache san Danmbala. Men gen yon dikton ki di ke yon ti istwa ki esplike ke Danmbala ap twonpe Ayida avèk Freda e Ayida ap twonpe Danmbala avèk Simbi ki se lwa dlo an nan dlo dous lan, ki dirije dlo dous lan. Donk anndan vodou an sa egziste. Mentenan, gen yon bagay ki pase nan mitan an, e si n ap gade nan ekran an la, n ap gade vèvè an. Sa k pase nan mitan an ki sa li ye? N ap wè ke li gen fòm yon kolòn vètebral. Pa bliye ke lòm nan do nou gen yon kolòn vètebral ki gen de branch ladan l ke n ap gade nan tablo m nan la, ki nan mitan an. E pa bliye ke Danmbala wè do avèk Ayida wè do, yo gen yon kote ke yo rankontre ki pral fè repwodiksyon an ki se apre w fin pran kolòn vètebral lan ki se pati vajinal fi an e ki se pati kote peni gason an ye an. Ou ap wè kolòn vètebral la, kolòn vètebral la se la ke l fini e se apati de la ke nou pral jwenn Kundalini an. Pou moun ki nan franmasonri, pou moun ki nan kabal, nou konprann sa m ap di an byen. E se rezon ki fè ke lè 2 moun ap fè sèks, n ap wè ke son ke nou ba l la, li prèske son avèk koulèv la, ki se sssss pa egzanp, donk yon moun k ap tande emisyon ou konprann sa m di w la, lè w fè sssss ay, sa vle di son sa li prèske son koulèv lan tou, paske kote ke vajen an ye a, kote ke peni an ye a, se la ki pral fè pwent lan anndan kolòn vètebral lan, e pa bliye ke koulèv lan ki se Danmbala ki se Aida ki antoure pati sa a se la a yo menm yo pral rankontre w ap wè ke gen yon yon fòm spiral ki fèt ant 2 koulèv yo lè y ap desann ebyen fòm spiral la ki sa l vle di li esplike ke le haut et le bas goch dwat e li moutre w ke lavi an li pa gen yon lin dwat. Li moutre ke wou menm antan ke ètr imen, lè ke ou fèt, gen etap pou pase nan lavi, gen koub wap travèse e gen lin wap travèse pou kapab devni moun ke ou ye a. Lòt bagay ankò, pou ki rezon ke yo itilize koulèv lan kòm senbòl malefik nan labib? Se yon fason pou yo fè nou pè koulèv. Pa gen Ayisyen ki pa pè koulèv. E si ou kwaze yon ra moun ki pa pè koulèv, ki kenbe yon koulèv nan men l, k ap jwe avè l, konnen se yon moun ki gen yon dimansyon espirityèl ki trè avanse. paske koulèv yo aprann nou pèl poukisa paske yo konnen ke jou nou dekouvri kisa li reprezante jou nou dekouvri senbòl sa ayida sa danmbala sa jou nou dekouvri kisa li ye pyè danmbala sa jou nou dekouvri kisa li ye nap plis fò sou le plan spirityèl ke sa nou te kapab konprann ebyen kisa k pase Koulèv a la fwa yon bèt, li kapab viv sou latè e li kapab viv nan dlo. N ap wè yo pale de koulèv de lo. N ap wè yo pale de koulèv akwatik. E gen yon bèt ke nou renmen manje anpil nou menm Ayisyen ki se kong. ki se yon fòm de koulèv lan ki reprezante Ayida, ki reprezante Danmbala nan lanmè. Donk Ayida, Danmbala se 2 lwa ki manifeste nan dlo, ki vibre sou eleman o e se yo menm ki bay lavi paske lavi soti nan dlo. M ap voye nou fè eksperyans. Si nou pran yon bokit dlo plen dlo, nou mete l nan chanm li. Depi nou pa kouvri l, li an kontak avèk lanati, li jwenn reyon solèy la, apre kèlke jou al gade n ap wè li gen bèt ki ladan l, san ke se pa nou ki mete bèt la. Paske lavi soti nan dlo. Danmbala se li ki bay lavi, Ayida se li ki bay lavi. E endyen yo gen yon fim ke yo fè ki trè enpòtan sou sa. kote ke yo moutre w ke gen yon moun ki te malad ki te oblije al nan yon forè pou l pran yon koulèv pou l te jwenn rezilta e nou pral wè ke Ayida men nan fim nan yo pa pale de Ayida yo itilize vokabili vokabilè pa yo tèm pa yo ki pral chèche mari l donk reyalite a egziste an Ayiti Gen moun ki konn touye yon koulèv, epi apre l touye koulèv la, li avèy. Apre l touye koulèv la, li fou. Apre l touye koulèv la, li mouri. Mwen menm nan bitasyon pa m, nan katye Moren, gen yon kote, lè n ap fè liminasyon, toujou gen yon koulèv ki desann. Toujou gen yon koulèv ki desann vin pran sa ke yo kite pou li an. Gen de moun ki konn ap fè vwayaj lannwit, pa egzanp de chofè k ap temwanye sa. ke gen de wout yo pral travèse, gen koulèv kap travèse, li oblije ralanti bay koulèv la fin travèse avan ke yo travèse. Paske koulèv la ka chavire machin nan, li ka chavire moto a, sa pral depann de ki kote ou ye avèk ki entansyon ke w tap kouri an. Donk, Senbòl koulèv lan, li transvèsal, li egziste nan vodou an, li egziste nan krisyanism lan, li egziste nan kabal, li egziste nan franmasonnri e se de gran zespri ki manifeste sou fòm koulèv. Ki koulè Danmbala ki koulè Ayida? Ebyen, Danmbala wè dlo, Ayida wè dlo ki se de zespri ki egziste nan vodou an ki pran nesans nan vil Ouida nan kapital Dawome an ki se aktyèl Benen an, ebyen yo fonksyone avèk koulè vè, koulè woz, koulè blan. Donk de zespri sa yo si w bezwen ke yo mache avè w, Si w bezwen travay ansanm avèk yo, se mouchwa vè, mouchwa woz, mouchwa blan. E pa bliye, w ap jwenn koulèv ki gen twa koulè sa yo. W ap jwenn koulèv ki koulè vè, w ap jwenn koulèv ki koulè blan, ki pa fasil a wè, e depi ke ou wè koulèv sa yo, konnen w se yon aple. Koulè yon koson an mistik oubyen yon souf an mistik. Gen koulè koulèv, koulè woz la tou. Si w wè l, se Aida Wedo ki toujou renmen mache sou fòm sa. Si w wè l ou se yon moun ki se yon aple e swa pou Navanbo, swa pou Tarougan. Konnen w se yon òm mistik oubyen yon souf an mistik. Paske se pa bagay ki fasil pou moun wè, pou wè koulèv blan an, pou wè koulèv woz la. Nou plis wè koulèv vè a, nou plis wè koulèv ki mache sou koulè sann nan koulè ki rele nan dòmi an, e se li menm ke nou plis abitye ansanm avè l an Ayiti. Men koulè woz lan, koulè blan an, li pa fasil a wè. Men li egziste an Ayiti, gen dè lye byen espesifik si w entèpele ke w ap wè ansanm avèk yo. Pa bliye ke ou sou chanèl Bèl Ayiti, ou nan emisyon. Dekòde, n ap dekòtike, n ap dekripte, n ap analize ansanm avè w vèvè Danmbala. Mentnan ou menm ki ta renmen fè yon liminasyon, ki ta renmen moute yon lanp, ki ta renmen rantre an kominikasyon ansanm avèk Danmbala Wèdo, ou di mwens Ayida Wèdo, e se nan dezyèm pati emisyon an nou pral wè sa ansanm avè w. Rete branche pou dezyèm pati emisyon an. Mèsi paske ou abòne, ou pataje premyè pati emisyon sa a ki se Dekòtike Vèvè Danmbala Wèb yo a. Rete branche n ap tounen talè.